est l'esclave de celui qui prête moun rich ap domine sou moun pòv lèw prete lajan nan men yon moun ou tounen timoun devan pòt li frèm ak sè mwen yo bon midi figi ki vann nan se pa li ki touche se pwovèb kreyòl n genyen pou ou jounen jodi a Genyen an Ayiti sa yo rele yo machandiz ofri, machandiz plase. Plase a, se nan sans lè moun nan achte yon bagay epi li bay li a kredi pou 8 jou, pou 15 jou, defwa menm pou mwa. Men jeneralman lè moun nan ap ofri yo pwodui sa a, se avèk anpil ankourajman, anpil souplès, anpil dousè, li karese w pratikman pou l fè w achte bagay la. Paske lè l achte stòk afè l, li pa bezwen anyen ret nan men l, li vle bay tout Konsa lè peryòd la rive l vle rantre tout kòb li avèk benefis li e pou l achte ankò eksètera pou l kontinye fè pwofi. Men e anpil fwa lè moun sa vin touche e ke yo pa peye euh, ou byen yo pa an mezi pou peye, mwen chè figi a chanje, se pa menm karès la, se pa menm dousè a. E gen moun menm ki konn di lòt la betiz, e fè deran. Donk lè l t ap vann nan se te yo de ak te okouran. Men lè l vin touche yon premye fwa, yon dezyèm fwa, ou bon twazyèm fwa moun sa poko ka peye l, a, monchè, euh, li, li konn koresponn avèk li. Li konn di moun sa, e sa Kasayòl te di bèf la, e lè sa se tout katye a k ap tande. Donk se nan sans sa yo di w, figi ki vann nan se pa li ki touche. E anpil fwa se yon fason pou mete w an gad, pou di w fè atansyon. Se vre moun nan ofri w bagay sa, se vre men eske w ap gen mwayen, ti sa w pral touche eske w ap rete kòb pou peye sa eksetera, kote w pral jwenn kòb la, eske w ap gentan jwenn kòb sa sou 8 jou, sou 15 jou, atansyon, paske figi w wè k vann nan, se pa li k touche, donk se yon mizangad. E nan pwovèb nou genyen jounen jodi a, frè m ak sè mwen yo, Salomon l ap fè nou konprann ke rich, moun rich domine sou moun pòv, e se vre, moun rich domine sou moun pòv, e dayè, moun rich la, E de par richès li menm, li pare pou l jwi tout opòtinite ki genyen. Yo konn ap vann yon tè la, nan yon bon ti pozisyon eksetera. Men ou pa pare, ou pa pare pou pran l. Gen dwa gen yon moun ki angaje la, l ap vann kay li a pou yon rezon kèlkonk. Men ou pa pare pou pran l. Donk gen yon tas de opòtinite, gen yon bagay ki vini la, k ap vann byen cho. Ou ta achte yon ti bagay ladan l, men ou pa pare. Alòske rich la li menm, li ka achte pa kontenè eksetera. Donk li toujou genyen posiblite pou l domine. E pi tou, Pa egzanp nan peyi nou, yo di gen yon ti gwoup moun, se pa yon sekrè pou pèsonn moun, ki kontwole tout richès peyi a, gen tout ekonomi peyi a nan men yo, donk tout rantre, tout gwo biznis, tout gwo bagay ou wè, se nan men ti gwoup sa, alòske tout mas pèp la li menm l ap bat dlo pou l fè bè. Donk moun rich domine sou moun pòv e se pa sèlman an Ayiti, li konsa nan prèske tout peyi. Se yon reyalite rich yo domine sou pòv yo. Men se se pa sitou leson sa a ke nou vle fè resòti pou jounen jodi a, se sitou sou afè prete a nou vle rete. Byennere tout moun ki poko janm fè eksperyans prete oubyen ki poko janm twouve l nan sitiyasyon kote l prete epi li pa ka remèt Lè rive sou li l pa ka remèt. Pa egzanp ou te prete kòb labank nan mikwokredi, nan men yon moun a enterè, bon sa nou sa nou rele yon eskont, yon ponya, donk epi lè rive ou pa ka peye. Byennere tout moun ki pa janm twouve l nan sitiyasyon sa. Byennere tout moun ki pa janm twouve l nan sitiyasyon kote ke dat fèm kay la rive, yon mwa ap pase, de mwa ap pase, twa mwa ap pase, ou pa ka jwenn lajan pou peye kay la. Byennere tout moun ki pa viv sitiyasyon sa yo, paske se pa bagay ki ki dous. Antouka, nan sajès Salomon, li ap mete nou an gad kont prè. Donk, lè w ap prete, ou dwe prete avèk, avèk sajès. Donk, fòk ou prete si w konnen ou ka remèt, si w konnen w ap jwenn kòb la pou w remèt. Paske sinon, w ap pase move moman. Jésus dit, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ou pa wè dousè ki genyen nan pawòl sa, nan pasaj sa? Fè w anpil amou nan pasaj sa. Epi al konpare l non avèk Apokalip chapitre 20 vèsè 15. Nan Apokalip chapitre 20 vèsè 15 li lè di, Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté Dans le temps de feu dans le temps de feu. Ou pa wè violence ki genyen la a? Hein? Donc, il fut jeté. Quiconque ne fut pas trouvé écrit. Depi non pat écrit nan liv la, y ap jete ou dans le temps de feu. Donc sa a, il est question de, du jugement du grand trône blanc. Kote ke des livres va ouvrir selon ce que nous dit l'Apocalypse. E gen yon liv ki va ouvrir yo rele le livre de vie. Donc, depi se moun non pat gentan écrit nan liv de vie a. Moun ki écrit nan liv de vie a, se moun dèt yo peye. Jezi peye dèt la a la kwa, moun nan aksepte le sakrifis de la kwa, dèt peche l peye, donk li genyen lavi, lè sa non l ekri dans le livre de vie. Donk se sa w fè lè w aksepte Jezi, ou di l ou rekonèt ke dèt peche w yo twòp pou ou, donk ou vini pou w resevwa la gras. Se par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ou aksepte Jezi ou kwè nan Jezi donk Jezi fè w gras li remèt ou dèt la le salut se nou pat ka peye epi Dye remèt nou dèt la ala kwa Jezi peye pou nou donk li li fè nou kado kòb sa li fè nou kado dèt sa ke nou pa tap janm ka peye pa gen yon moun ki ta kapab kanpe devan Bondye pou l achte lavi etènèl, pou l achte padon Bondye, pou l achte rekonsilyasyon avèk Bondye, pou l achte lavi etènèl ke nou pèdi an Adan, an Edenn, lòske Adan te peche. Pandan ou wè ou genyen avantaj, ou tande levanjil, e ke w ka reflechi, analize, eksetera, men, veye pou twò ta pa bare w, paske, Figi pin van nan, se pa figi sa k'ap vin touche. E figi, Apokalip chapitre 3 vèsè 20, Vwasi je me tyen a la pòt e je frap la, se pa figi sa k'ap nan Apokalip chapitre 20 vèsè 15. Paske lè sa pòt gras la ap gentan fèmen, p'ap gen gras ankò, p'ap gen chans ankò. Donk, se sa a nou wè nan parabòl nonm rich avèk Lazare, Jezi te eksplike gen anpil moun ki gen chans fè, èske m rele sa chans? Èske, chans kèlke pa, gen anpil moun ki ale vizite lanfè. Gen ki ekri de liv sou sa, gen ki vin temwaye sou sa, donk se Bondye ki fè l pou vin ateste de moun jounen jodi a. Men, menm jan Abraram te di Lazare la, anpil moun pa kwè. Abraram te di Lazare, lè Lazare di, Lè nonm rich la di Abraram, Voye Lazar non al kot frè m yo, e la di yo sa k gen la a pou yo pa vin la a. Abraram di yo genyen pwofèt yo, se pou yo tande yo. Donk jounen jodi a, se pa de moun ki bay de temwanyaj sou lanfè. Donk se vre, gen dwa gen moun ki ap vini bwouye kat la, di lòt bagay eksetera pou gaye l, paske sa a se lòs di dyab, men genyen efektivman de moun ki resevwa Des témoignages de jan sa ye an anfè, de soufrans ki genyen, e se pou toutan, pou toutan, pou toutan, yon fason pou ateste w pou w pa al la. Men sepandan, nou pa kwè yo, anpil moun pa kwè yo, pou anpil moun, pou anpil moun se fable. Enben ok, pa gen pwoblèm. Nou p ap chita sou youn nan sa yo, nou p ap chita sou youn nan moun sa yo, ann chita sou parabòl sa ke Jezi te bay pou li eksplike reyalite lanfè la. Li te di gen yon pòv e gen yon nonm rich, tou de mouri. La, le rich se te lòm rich yo pa t bay non l, epi gen le pov Laza. Epi yo montre ke Laza li menm, li lè l mouri se li rekeyi pa lèzanj. Epi nonm rich la li menm la l toumante. E pandan ke li ap toumante, pandan ke l ap soufri, epi l voye je l, li wè Laza an pè, Laza, Laza byen. Epi li di, Pè Abraram, tanpri non, voye Laza vin tranpe dwèt li. Li ta bay yon ti gout dlo. Nan sou lèv mwen. Nonm rich sa te gen gwo bagay, diven li, eksetera, li t ap mennen jwayez vi. Kounye a l ta jwe, li ta renmen jwenn yon ti gout dlo pou dezaltere lang li, li pa kapab. Donk sa a frè m ak sè mwen yo, se la reyalite de lanfè. Donk pwofite, aksepte gras Bondye ou menm k ap tande m la, ki poko aksepte Jezi, k p ap mache ak Jezi tout bon, ki legliz men k ap viv jan w vle, ou konnen w poko, ou konnen w p ap mache ak Jezi. Prese pran Jezi pou l ka peye dèt peche ou yo avan li twò ta. Si ou rate okazyon sa a, ou pap janm sispann regrèt. Donk aksepte Jezi frè m ak sè mwen yo avan li two ta. Donk byennere tout moun kap tande m la a ki gen dèt peche yo peye deja. Byennere tout moun kap tande m la a ki gen Sentespri Bondye ap viv nan lavi yo. Byennere tout moun kap tande m la a ki se moun Bondye. Mwen te prezante w Midi Meditasyon, se te zanmi w, frè w, Jackson Dono, k ap swete w yon trè bòn fen jounen, lapè Bondye avèk ou.